Mèsi senyè Mèsi pou pawòl ou senyè Mwen si ke ou te kontan pou la aswè a pa vre? Sim te gen pouvwa avèk otorite m tap mande avèk pastè Clismenes pou ke kwazad la te kontinye Demen si Dye ve. Malerezman m pa gen pouvwa sa paske tout semèn nan nanm mwen tap beni nanm ou tap beni nou di Senyè a mèsi e felisitasyon avèk tout ekip Mid lan pou ke pou gwo travay sa ke Bondye pèmèt yo reyalize. Anons lan se kisa? Mwen se Milien Michel pdg de Kaypès Group. Lè m pale de Kaypès Group nou wè Kaypès Institute yon lekòl pwofesyonèl ki gen anviwon 13 an Dan la site de Nisaj Sajè, nou genyen anviwon 15 metye ke moun ap aprann nan ekòl pwofesyonèl sa. Apre sa, nou genyen le gran kolèj Kaypès, de kindègadenn jiska la filo, ke pastè Estadio Serès se li menm ki direktè depatman sa. Mentenan, nou vle pale de Kaypès University, se yon nouvèl inivèsite ki deja enplante donk a Sen Mak. Kote ke nou vin di ou, ou menm antan ke kretyen an nou kore kretyen parèy nou, menm jan e sektè katolik li fèl yo fè inivèsite etc. Ebyen donk nan sektè pwotestan pou la vil de Senmak nou pa vrèman genyen yon inivèsite de referans. Donk sè pou sela nou genyen òm de Dye avèk nou, nou genyen pastè Chris Menès ki se youn nan konseye nou, nou gen anpil nou gen pastè Estèvenson Jean Louis

yo anpil nou gen kèk flyers gen moun kap pase pou baw flyers wap gen tan pou ke yo tande spot la nan radio nan televizyon wap jwenn swa nan legliz etc ebyen nou pase la poun diw ke inivèsite sa deja genyen yon patenarya avèk central methodist university ozetazini damerik kote ke lèw ap etidye nan kay pes university wap gen aksè pou ke ou gen 2 lisans Yon lisans entènasyonal sa leta donk li menm lap siyen ladan epi yon lisans entènasyonal ki ap soti ozetazini epi yon lisans nasyonal. Nan inivèsite sa tou nou deja genyen kouran 24 sou 24, nou deja gen bibliyotèk, aksè a lentènèt tout sa, se pou n diw ke ou pap regrèt nou sitiye nan nimewo 13 ri Arnoux Jeune, Senmak. Deja nap ret tann ou, enskripsyon yo kòmanse pa bliye. 100 premye moun ki enskri yo, ebyen yo deja genyen demi bous. Nap ret tann tout moun ki soti nan mid ou deja gen aksè pou demi bous. Mèsi paske nou tap tande.
Mèsi mèt Milien Michelet sèvitè Bondye. Eske pa gen yon moun, 2 moun, 3 moun, 20 moun, 40 moun ki pa. Edward, alò, k ap vin aksèpte Jezikri. Ou pa gen dwa deplase menm san ou pa resevwa Jezi nan vi w. Aswè a se dènyè sware aktivite sa a. Pa rate moman sa a. N ap tann ou. N ap mande staf la avanse, byenke mesye yo deja deploge nou koz seren an. Donk, apwoche, vini aksèpte Jezikri. Vini non, vini non. Pa di ou pa gen tan, demen se pa pou ou Piga ou konte sou li, vini non vini non Pa di ou pa gen tan, demen se pa pou ou Piga ou konte sou li, vini non vini non. Pa di, pandan m ap mande pastè Eustache, evanjelis Vladimi, tout staff la, Me Frantz Vazy, rejwenn mwen, vini non, vini non, pa di ou pa gen tan, demen se pa pou piga ou konn. Jèn gason, pran moman sa a, se moman pou w pa jwe avè l menm. Moman kote Jezi rele w e se yon okazyon favorab ou jwenn pou w tande levanjil. Si w ta parèt lopital Sen Nikola, si w ta parèt nan prizon sivil Sen Mak, ou ta wè valè moun ki nan prizon, valè moun k ap soufri lopital, valè moun tou k ap trepase san Jezi. Sa grav, sa tris. Aswè a, moman an li pwopis, li favorab. Jèn fi, mwen wè se timoun k ap avanse sèlman. Kote jèn gason ki fè filozofi yo? Kote jèn fi Bondye kenbe men yo jiska sèt prezant minit k ap viv toujou? Aswè a, pa rate okazyon sa yo. Menmsi timoun yo deja okipe espas la, ou menm. Vini, pa bezwen ba w presyon. Vi sa menm, sitou an Ayiti, pa neglije fè sa. Ou a nan lòt peyi, Ayisyen se youn nan nasyon kè l pi di. T ap preche Sendomeng, mwen wè yon seri de milyonè dominiken k ap vin resevwa Jezikri, tandike Ayisyen ki imilye ap bay blag deyò lari a. Tandike gen de milyonè Ameriken. Lè w gade. O Kongo Kinshasa gen de milyonè o Meksik, o Brezil, on seri de moun ou pa ta panse, moun ki gen mwayen nan men yo ap vin aksèpte Jezikri. Men nou Ayisyen, yo di kè nou di anpil, nou refize aksèpte Jezikri. Ou wè pandan nou pa vle vini an, Ki jèn gason kap resevwa katouch, kout kouto nan kanaval anba a? Gen jèn fi kap resevwa maladi, gen sa kap resevwa pitit tandi ke mesye yo prale pitit san papa. Aswè a son okazyon jwenn si. Aprè kwazad sa a, de twa jou, kat jou pase. Lanmò ta pase pran w, piga w di nou responsab. E w pap ka di Jezi anyen, paske w te tande vwa li ki pale avè w, ou fè tankou w pa tande. Mèsi. Ministè sa a, se pa mwen pou kont mwen ki dirije l, e mwen pou kont mwen pa ta ka fè l sa l kòmanse ye jodi a. Mèsi. Nou mèt al chita. Mwen genyen. Evangeliste Vazimil France ki responsab konba spirituel wap wèl genyen yon badj e sou li ki idantifye pòs li paske anndan ministè sa nou kwè nan yerachi e se sak fè ministè yo kraze paske vizyonè nou tout se vizyonè. Men gon vizyonè prensipal. Men, imedyatman vizyon an li pataje, li pa pou vizyonè prensipal la ankò. Donk ke tout moun ap travay pou vizyon an kèlke choz, men se anba otorite vizyonè prensipal la. E se sa nou kwè. Se sa nou ansenye nan mit. Nou tout se chèf, men gen youn ki pa chèf kòm kwa rache koupe, men li se responsab kòm kwa li la pou kapab reflechi ansanm, pale, pran de desizyon ansanm e se konsa. Tout glwa la ankò li pap pou youn nan nou men lap pou Bondye e pou Bondye sèl map fè vas y mil fwa sa yo nan yon minit a la gloire de Dieu paske fòk ou tande vwa l ou pa tande vwa l depi moman yo.
Kri alelouya glwa. Anpil moun konnen m e gen moun ki pa konnen m tou se vas y mil fwa zanmi nou Bondye avè nou mèsi.
Mwen genyen Pasteur Eustache de Serres kòm administratè vizyon sa. Donk gon seri bagay ou wè k ap fèt la a, se avèk panse li yo. Donk m gen onè ak privilèj pou m prezante ou pastè nou Eustache de Serres.
Bondye beni nou. Beniswa letènèl. Mwen kontan wè tout moun menm si m pa ka wè vizaj la byen. Donk se nou menm ki se pastè responsab e administratè. Mesye gran ministè montay ti sitron an atandan donk feyton ke chak mèkredi chak vandredi nou jwenn ou nan priyè sa Bondye avèw.
Mwen genyen prè nou Evangeliste Vladimir Milsan ki se responsab adorasyon e louranj entèsesyon nan ministè sa. Bondye beni nou. Mete jan ou tandel la se frèw Milsan Vladimi ke nap travay ansanm ke loske retou Jezi Kri pou nou kapab resevwa kouwòn pa nou an. Mwen kontan ou te la, m espere chak moun ki te la ke ou resevwa yon pòsyon de benediksyon. ki sòti de la pa de Jezi Kri. Bondye beni nou.
Nou se yon bann jèn gason ki marye, donk nou gen la sè, alò, Madam Abdias, donk mari li pa an Ayiti. Mari li fè nou konfyans etanke jèn gason pou li toujou kanpe avèk nou. Se li ki toujou kenbe kòbèy pou resevwa don. Pou minisè sa nap fèl pase ou konn fi pa renmen pale li mèt son ti babay li fè pou nou donk lap lap sifi amen legliz la pa konn sil pap pale tou.
Bondye beni nou Pastè deja di nou sa map di a Bondye akonpanyem avèk yo nan kantite a ke Bondye beni nou. Amen an nou di amen nou genyen e. Frè nou Jonas Paul e se li menm ki se sipèvizè, premye konseye. Donk frè Jonas e se petèt li la lap fè kèk aranjman men si tout fwa li pa ta la paske m te pale avèk li maten an, si l pa twò lwen se pou l vin jwenn mwen men si l pa ta la paske nou te pale maten an konnen frè Jonas Paul t Se youn nan moun ki la avèk nou kòm konseye nou. Nou genyen avèk nou ankò Asder François, se li menm ki responsab tout sa ki gen rapò avèk papye ministè sa, tout badj sa yo, li menm ki resevwa yo, alò li menm ki gen manda pou sa, de konsè avèk Armstrong. Yon Riska kap travay nan Monsye Henri. Bondye beni nou Mwen se Asder François donk map travay avèk le senyè e Bondye metem pami mesye sa yo homme de Dieu yo pou nou fè travay la ansanm donk mwen felisite chak moun se avèk anpil antouzyas kem wè moun yo ap monte montay lan timoun kou granmoun donk mwen felisite nou le senyè pap manke pa beni nou ke Bondye beni nou. Nou genyen Armstrong. Norisca se yon gwo gason li pa janm dòmi chak swa lap travay bad sa yo ou wè la se li menm avèk Asvel François ki reflechi yo e ki ale sou entènèt pou ban nou tout bèl bagay sa yo Bondye beni nou. Ex Bondye beniw
Ann di mèsi senyè mwen kontan poum avèk Mid. E se yon plezi pou mwen, antanke papa mwen, Pastè Felix Menes, mwen fyè paske li se yon papa espirityèl pou mwen k ap ede mwen. E nou tou pwofite di ou menm ki pa t ko jwè moman yo, ale sou YouTube tape Armstrong Production, abòne avèk chanèl la pou w kapab wè moman yo, e like videyo yo. Ke Bondye beni w. Mèsi.
Nou genyen Pastè Jorel. Se yon pastè, mwen preche legliz li Bahamas. Donk li vini pou l fè yon ti tan e nou genyen l kòm yon konseye ankò nan mit an nou fè l salye w a la glwa de Dye.
Bondye beni w. Konbyen moun ki kontan paske w te la? Konbyen moun ki prè pou resevwa benediksyon pou semèn nan? E nou espere ke Bondye beni w e nou pote konsèy sa pou w fè anpil atansyon pandan n ap priye. Pa soti nenpòt lè. Pa voye timoun yo al achte nenpòt lè. Fè anpil pridans tande. Paske peyi a li an danje. M espere ke Bondye beni nou. Ke Bondye pran swen nou. Ke Bondye touche vil Sen Mak. Merci.
Nou genyen frè Lidovic donk yon adoratè andan ministè sa a nan mit. Frè Lidovic nou gen frè Guernel ankò nou genyen frè Derosier. ki responsab kesyon son andan ministè sa.
Bondye beni nou. Bondye beniw. Donk jan nou tandel la se frè Lafortune Ludovic di frè Dodo nou se yon adoratè ki fè pati staff mit. Ke Bondye beniw.
Ok nou genyen mesye sa yo paske sim ta fè tout moun pale paske nou genyen nwayo mit e nou gen manb mit. Paske nou tout ki la se paske nou se manb ministè a ki fè nou vini nan kwazad la amen donk nou gen deroze se li menm ki responsab son poko marye li poko renmen tou nap veye misye de prè e de lwen si pa malè. Nou ta tande misye bare misye ap fon bagay ki mal se nan gagann nap pran misye men son bon gason pandan m dousa la son bon tip nou renmenn anpil Bondye beniw nou gen yon frè kenel ki gen poul marye kilè wap marye frèm mesidyeve mesidyeve ok mèsi avedi tout nèg sa yo nèg ki marye deja tout nèg sa yo gade nèg yo byen. Mwen menm tou m marye deja pase nou jèn bon nèg ki di m tande pastè Chris Ménès m bezwen wèl gon lè misye wè m m gon djin sou mwen misye di an ti vagabon sa a misye misye pa konnen m de pent a nwa men misye sèlman wè m sou stil mwen epi li kondane m. Konnen n pa konnen, nou genyen yon bann lòt zanmi ki te avèk nou nan ministè a. Nou, si nou ta kòmanse site, gen sa ki kite nou nan wout pou dè rezon administratif, administrative, gen sa tou ki an vwayaj e gen sa tou ki kite peyi a, san m pa bezwen site. Donk, staf sa a. e avèk nou. Yo se manb mit, se yo ki kontribye nan adorasyon ak louranj. San konte mizisyen yo avèk tout lòt moun ki la. Mwen genyen yon sètifika, paske lòt sètifika a, administrasyon mit mande, se nan Radyo Rekonfò pou staf la abiye l byen bòzò. pou al bay DG a avèk tout ekip li e sètifika onè e de merit pou bon travay yap fè nan mond evanjelik la. Mesye yo di m yo ban mwen dwa pou mwen bay sèlman yon sètifika, men lòt sètifika a nou pral bay li nan Radyo Rekonfò e lè sa nap annonn. E nou pral fè nap fon bagay moun eklere bon deba epi konsa Bondye nan gras li kapab beni ankò pdg nou avèk tout ekip li. Nap mande madam Roseline Ulysse yon ti pase pou nou silvouplè. Eske pastè Eustache Sè Roseline, Ok. Bon, wòl mwen se vizyonè a. Vizyonè prensipal. Men nou pa gen pwoblèm. Nou leve aparèy, nou fè tout bagay nèt. Donk se konsa. Sè Roseline, w ap monte. Lè pou yo onore w la rive sè m cheri Donk se sa An Ayiti ou pa jwenn sa fasil E priye pou nou anpil Paske Bondye nan gras li nan mizerikòd li Li kòmanse fè wout Priye pou nou Pou nou toujou rete nan imilite Pou nou renmen moun Pou nou respekte moun Pou ke nou toujou rete ini Pou tèt nou youn pa gwo pou anyen. E se konsa non Bondye va kontinye glorifye. Nou bay sè Roseline, Madam Roseline Ulysse sètifika sa a, se paske nan semèn nan, li gen lokasyon pou l te fè pou l touche gwo lajan, men li di li bay mid lokasyon sa a. Lè nou fè pri avè l. Li di non nou pa bezwen ba l yon goud. E li se moun Bondye. Lè nou pale avè l, nou renmen l anpil. Nou p ap tann lè l mouri pou nou di l te bon pou nou. Nou p ap tann lè n ap fè yon kwazad yon lòt fwa, lè n al lwe Broadwood pou nou fè stann pou konbyen kòb. Nap di sa kounyea nap onorel kounyea sèr sètifika sa nou ba oul pou jan ou kontribye pou reyisit kwazad sa ke bondye beni ou fon foto mesye vin fon foto avèl mèsi mèsi kenbel konsa. Ok excuse yo yap abiye li se trè byen avèk tout yon badj kenbe kenbe l pi ba epi pou badj la ka parèt pou sa mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi an nou aklame sa hein an nou aklame sa Bondye beni w sèm cheri donk map remèt mikwo avèk pastè Eustache pastè Eustache. Nou bezwen wè madan mwen. Madan mwen m prezante l anpil fwa hein. Prezante madan mwen anpil fwa. Ahh non m prezante madan mwen anpil fwa. Konbyen moun ki vle m prezante madan mwen? Apa mwen gen jèn gason la k bezwen m prezante madan mwen. Sak nan tèt ou? Ebyen cheri kote w ye a? Kote w kache a vin non. Ahh bon. Selman m pral prezante madanm mwen m konn gen nèg ki pa respekte madanm moun atansyon mesye donk se byen e pandan madanm nan ap avanse nap remèsye staff mizisyen yo e nap remèsye predikatè yo. Li te preche nan kwazad la. M wè gen yon moun ki di wouch! Sa antre nan san w. Donk, nou te genyen pastè Hervé Saint-Fleur, se li menm ki te preche premye, dezyèm jou a, pastè Oril Louissenor, twazyèm jou a, pastè Robert Méard, nou remèsye li, katriyèm jou a, nou genyen

Pèp sove a Bondye beni w. Leve men w kri alelouya. Kri alelouya. Kriye se Bondye pa m nan k Bondye. Se Bondye pa m nan k Bondye. Kri alelouya. Alelouya. Bondye beni pèp sove a. Bondye beni w. Bondye beni w. Mwen kontan. Pou m avèk nou. Mwen kontan paske nou t ap adore ansanm. Nou di Bondye mèsi se pa nan kanaval nou t ap danse, men se louranj nou vin fè pou li. Non pa mwen deja di pastè Félix, se madam pastè Félix, Natacha Gabrielle Félix. Mèsi paske m t ap adore avèk nou pandan t semèn nan. Mwen renmen nou anpil nan Jezi. Ke Bondye beni nou, gras Bondye avèk nou.
Antretan, si w bezwen wòb maryaj pou lwe. Ou bezwen sandal, soulye, ou bezwen bon valiz, valiz m pa bezwen di, tcheke madanm mwen, nimewo telefòn ni, konnen gen nèg ki pral pran nimewo telefòn ni pou anmède l, men veye sa, veye lòt la. Nimewo tele, bon banm bay pam nan pito. Ki nimewo telefòn pou m bay?

Humm staff rekonfò a m gon zanmi m la ou tande ok se byen merci bondye beni nou e m pa di 37 27 83 09 se nimewo whatsapp mwen e m ap mande nou pou nou priye pou staff la anpil e mwen mande nou ankò priye pou manman m. Paske nan semèn nan fè stro pli tonbe se kwazad la ki fè demen se menm alò fòm bay tout bagay sa yo fòk nou bay li ki fè nou pa prale pòtoprens paske yo voye nou pòtoprens avèl son manman ki trè chè a nou tout wè nap chante nap danse nou santi nou tris andan nou men priye pou nou anpil paske m pata renmen pèdil nan jou sa yo gen bagay m ta renmen l wè. Gen bagay m ta renmen l asiste etanke yon manman responsab. Donk pastè Eustache, sekirite mwen remèsye w, si m ta bliye yon bagay vini pou fè lafen. Mèsi.
Bondye avèk nou. Alò m ap mete yon ti bemòl pou nou silvouplè. Ministè sa a se Montay Ti Sitwon pwovizwaman chak mèkredi katrè, sizè e chak vandredi katrè, sizè. Donk nou la. Se yon ministè ki travay su la liberasyon de tout sòt. Se a di si ou santi ou gen pwoblèm, pa gen pwoblèm pou rele mesye yo pou ke yo kapab ede ou priye. Tout moun ki bezwen resevwa transfè, Unitransfer, Cam, e kòman, Western Union, ou mèt tcheke, ale nan kat pwen nèt la, Service Plus. Kat Kwenèt Sèvis Plis, Radyo Tele Rekonfò Ale nan Kat Kwenèt la, kèlkeswa transfè yo voye pou ou, w ap jwenn biwo sa yo, Cam Transfè, Unitransfer, ankò Western Union, m pa kwè yo gen MoneyGram. Oh, MoneyGram! Trè byen. Donk mwen envite w.
Vwala, m panse ke nou remèsye chak moun ki te fè anpil efò e ki te rann semèn nan posib. Nou felisite w, ke Bondye beni w, ke Bondye pran swen w. Gen yon machin ki bare espas la, n ap mande si mèt li devan an. Yon machin blan li kapab fon ti deplasel pou nou silvouplè nap rele pastè alò nap tann tout moun an foul mèkredi pou sèvis lan de 4 è a 6 è nap rele pastè Joel li kapab vini priye pou fanmi nou.
Mèsi Bondye pou moman ke nou te pase isi nan prezans ou men pèp la Sèyè ki deja deplase ki prale lakay yo mwen mande ou beni yo Sèyè de tout sòt O non de Jezi ba yo sekirite ki nesesè pou yo kapab ale mèsi pou bèl semèn sa ou te fè nou pase sèyè o non de Jezi nou priye ke letènèl nou gad ke letènèl nou sov ke letènèl nou benis ale anpè ke Dye vou benis.